Salut tout ayisyen mwen yo nan le mond antye nou konn non an deja se Niberson Dorleus jodi an la lap fè yon ti lapli bò kotem lan m oblije fè video sa anndan. Men, fò m di nou, m t ap fè yon ti kalkil men, pandan kèlke jou la, avèk yon bon zanmi ki pataje yon videyo avè m, bagay la fè m ap panse pi plis toujou men. Ki jan gen de moun k ap pran pòz yo se. Moun ki te vini pou yo delivre pèp ayisyen an nan mizè l, men okontrè se ankò menm bagay yo, se afè pèsonèl yo sèlman yo te vin regle. Pataje videyo sa a misye fè avè m lan, bagay la domine m pi plis ke jan m t ap panse an. Ayiti nan yon kondisyon la. ki terib pou li men gen anpil moun kap detwi peyi an men anpil nan nou pa vreman wè moun sa yo yo gen yon sòt de kouvèti sou yo pou fèmen je nou vre pou nou pa wè vre enmi nou yo men bagay lan tris li tris anpil el fèm mal lantre nan tout zantray mwen. On nèg tankou ex pa menm vle rele nèg sa prezidan prètre prezidan ou byen prèt fo fo fo profèt nèg pa ka kwè moun toujou ap sipote nèg sa menm gen de twa zanmi menm fanmi ki toujou ap sipote on nèg konkou ex prètre aah Jean Bertrand Aristide. Ki jan yon moun te ka fè sipòte? Premyèman, lè misye te eli, sanble ke, selon de sa m ap gade nan ti videyo moun pataje avèk mwen, misye sanble l te vini vre pou l fè yon bagay pou l ede pèp ayisyen an. Men, dezyèm vèsyon Aristide lan, se pa yon moun ke okenn Ayisyen te ka fè okenn konfyans. Misye tounen nan peyi an, yo bal tout kondisyon poul vin kraze peyi an. Nan video sa m pral pataje avèk nou an nap wè egzakteman sam vle di nan sa. A la tris anpil.
Avan ane 1986. Peyi Dayiti te konn enpòte anviwon 7 mil tòn diri soti nan peyi Etazini, pandan Vale Latibonit te konn pwodui sot nan 110 mil pou rive nan 120 mil tòn chak ane. Soti nan lane 1994 pou rive nan lane 2000, Ayiti enpòte anviwon 210 mil tòn diri soti Etazini, sa ki lakoz pwodiksyon diri nan Vale Latibonit lan kòmanse kraze. Depi lane 2010, Ayiti konsome anviwon 400 mil tòn diri chak ane. 83 pousan nan diri sa a soti nan peyi etranje, pandan Ayiti li menm li pwodui sèlman 17 pousan. Nan 83 pousan diri enpòte a, 90 pousan soti Etazini. Kisa ki lakoz pwodiksyon diri Latibonit lan kraze nan eta sa a? Aprè 1986, gras ak Konstitisyon 1987 la, Ayiti antre nan yon lòt rejim politik. Nou kite rejim diktati a, nou antre nan demokrasi. An 1990, yon gwo van lespwa pral soufle sou peyi a, avèk eleksyon yon nouvo prezidan, Pè Jan Bètran Aristid, kire pawas Sen Jan Bosko. Prezidan Aristid pran direksyon peyi a san ankenn eksperyans nan administrasyon Leta. Men sepandan, li montre volonte l ak bòn fwa l pou fè gwo chanjman nan peyi a. Jistis sosyal, Se premye fwa anpil moun pral tande konsèp sa yo. Men ki sa jistis sosyal la ye? Se amelyorasyon kondisyon sa ki pi pòv yo pandan tout moun dwe jwenn menm opòtinite nan sosyete a. Yon batay ki deranje enterè boujwa yo. Apre sèlman kèk mwa sou pouvwa a, Boujwa yo melanje ak yon pati nan peyi zanmi peyi Dayiti yo fese do prezidan Aristide atè avèk konplo lame Dayiti ki te gen nan tèt li jeneral Raoul Cedras. Prezidan Aristide pase 3 lane nan kanpe lwen, 3 lane nan negosyasyon. Finalman, nan lane 1994, administrasyon Bill Clinton nan deside mennen prezidan Aristide tounen ak fòs lame meriken. Yon retou ki fèt ak anpil kondisyon. Nan yon liv li ekri ki rele From Aid to Trade, Doktè Daniel Jean Louis fè konnen ke yonn nan kondisyon administrasyon Bill Clinton nan te mete devan Prezidan Aristide pou l tounen, se te pou li redui tarif sou enpòtasyon diri nan peyi a k ap soti Etazini. Tarif la te dwe bese soti nan 35 pousan pou rive nan 3 pousan. Nan moman sa a, Bill Clinton te fè konnen rediksyon tarif sou enpòtasyon diri Etazini an pral ede Ayiti devlope opòtinite endistriyèl li pandan l ap antre manje nan peyi a olye yo ranfòse sektè agrikòl la. Se Bank Mondyal ak FMI, Fon Monetè Entènasyonal, ki te ede administrasyon Clinton nan aplike mezi sa yo ann Ayiti.

Depi lane 2010, Ayiti konsome anviwon 400 mil tòn diri. 83 pousan nan diri sa a, li soti nan peyi letranje. Pandan Ayiti li menm, li pwodui sèlman 17 pousan. Nan 83 pousan diri enpote a, 90 pousan soti Etazini. Konsekans desizyon sa yo lage anviwon 93 mil fanmi nan Vale Latibonit lan de bra pandye. San konte anpil lòt travayè nan vale a ki pèdi djòb yo tou. Ki sa ki ta dwe fèt pou retire Ayiti sou depandans manje sa? Repons lan nan dezyèm nimewo a. Konbyen nan nou ki nan twò prese kase tèt zòtèy

Konbyen kalkile poun kalkile poun kalkile poun kalkile Jèn gason ak fanm ki espere Lap vin miyò avan yo ekspire Ankò m pa vin la pou m vin pale anpil paske m pa renmen pale met la mwen m vle aksyon m ta renmen wè nou fè anpil aksyon nan tout sa nap eseye pataje yo la janm toujou di an òganize nou striktire nou Pou nou vrèman mete men nan goumen sa, nan batay sa nou vle fè an, pou nou ede konpatriyòt nou yo, pou nou ede peyi an jwenn yon lòt vizaj. Paske nou gen twòp bèl kilti, peyi an twò bèl pou n ap gaspiye l jan n ap gaspiye l lan mezanmi. Kilti nou an gran anpil men. Son fyète pou mwen lè map tande bèl ti mizik nou la, lè map manje bon ti manje nou. Bagay la fèm tris paske mwen anpil fwa nou ka pataje sa le mond antye yo tap akeyi nou. Map gade enpe blan men lè al vizite lòt peyi men pou wè jan yo antre nan kilti lòt nasyon an. On bagay anpil ayisyen bwè vè tou spesyalman an Ayiti map swiv kòmsi yo yo pa vle wè bèl sa nou te ka ofri lòt moun yo. Lè on moun fin vizite peyi w men se se kilti w se tout sa w gen pou w vann yo ki pwòp de ou an menm yo vin yo vin yo vin fè on eksperyans avè l wi se pa paske tout bagay yo gen nan peyi pa yo an, yo abitye avè l. Tout manje, anpil nan nou ap pran pòz se liks pou nou an, yo abitye a sa deja. Yo vle manje manje pa w lan. Men bagay yo terib men. Ayiti selon de sa m ap reflechi an, vrèman tounen yon narco traffic state. Yon narco traffic state. E nèg yo byen planifye yo. Byen òganize yo pou yo fè egzakteman sa Ayiti ye kounye an la. Prezidan Jovenel Moïse t ap eseye di nou anpil bagay men l te toujou di l s on òm deta li pa ka devwale twòp ki fè li pa li pa bay plis ke sa l ta dwe ba nou yo men si w al fè ankèt Wal gade videol yo wap byen tande wap eseye konprann misye tap di anpil bagay nan videyo li te konn lage chak vandredi yo men em te pote atansyon anpil de sa anpil moun ka di sa yo vle New York Times misye te konplis nan drug dilè li te li te avè yo hey nou tout se òm m pap vin defann nèg lan paske m pat konnen l pèsonèlman men. Selon de sa mwen tap li nan langaj li, nan pote atansyon de sa li tap vann yo, m pa wè misye vrèman yon moun jan yo ap eseye fè l soti pou l ta ye an. But, antouka, lèzòm se lèzòm. Ou pa janm ka defann lèzòm vrèman paske nou tout gen defo pa nou menn. Men, sa pa vle di misye pa t ap goumen pou bon enterè pèp ayisyen an. Antouka, mwen pa vin pale twòp, m te jis vle pataje sa avè nou, videyo sa yo. Man, fòk nou vrèman chanje imaj peyi nou. Aprann renmen peyi nou man, aprann renmen youn ak lòt, respekte youn ak lòt tou. Aprann, aprann viv man, aprann viv. Bagay yo pa difisil man, bagay yo pa... konplike jan nou fè yo an ok so ok se sèl sa m te vle pataje avè nou pou jodi an map vini a yon lòt videyo trè byento peace and one love